Bonjou bonswa la fami kouman nou ye avèk anpil plezi m retwouvem dè mikwo sa poum pote pou nou yon nouvèl videyo denfòmasyon men avan menm nou pataje enfòmasyon nou pote pou nan videyo sa an kèlke segond abòne ak chanèl lan si tout fwa ou potko janm abòne bay videyo sa yon grenn like kopye link lan lagel tout kote Yon fason pou plis moun kapab byen enfòme e konsa tou ou kapab ede platfòm nan avanse pou pi douvan. Medam mesye m gen 2 ti bout videyo ki rive jwenn mwen la videyo chèf gang Izo. M pat ko janm konnen si bandi yo te kapon nan nivo sa. Pou janm wè Izo ap pale lap menase moun. Mwen m panse izo tap mete testikil nan fès li poul fè fas kare ansanm avèk lapolis li konn toujou ap joure fatra polisye sal medam mesye mas mikwòb nan pwoblèm mas mikwòb panike Tout sa w wè l ap di, tout sa w wè l ap fè yo, majorite videyo l te konn ki gen dezan, ennan de sela, li pran yo l ap lage yo sou rezo sosyal yo pou montre, pou fè lapolis pè, pou fè popilasyon an pè mes chers amis. M pa di Izo pa ka touye, m pa di Izo pa ka fè masak, men nan moman m ap pale ansanm avèk nou la mes chers amis, se swadizan otorite nou yo Kifè nèg sa yo sou moun toujou aprèm fin gade 2 ti bout video sa. Gon video mpap ka poste pou nou paske mpran sanksyon deja pou mòd de video sa yo sou chanèl lan men wè screenshot sa wap gade la se anndan yon kay Izo ye kay lan poko barel poko krepi li anndan yon kay Izo kache dèyè yon mur lap tire ansanm avèk lapolis. M pap ka poste video an paske pandan lap tire an, men men screenshot lan epi m pral fè nou tande son katouch yo, la se Izo k kache lap tire sou lapolis. Gade byen ansanm avèk mwen sa se dezyèm videyo ki rive jwenn mwen Dezyèm videyo ki rive jwenn mwen ebyen Izola se dèyè yon mu misye kache epi Li mete kò l yon jan l ap file bal mawon sou lapolis. Sa vle di ki sa? L ap fè polisye yo pè. Paske la kote Izo dèyè mur sa, Izo pa kòmsi vize, pa gen yon cible vrèman. L ap vide bal yon fason pou fè polisye yo pè. Sa vle di kisa? Nan moman la, nèg sa yo tèlman panike e m garanti nou Izo limite nan moman. Depi Izo fin debare vizaj li an, Izo limite se rete anndan Vilaj de Dye, pran lanmè pou li ale sou Smat la, Lafito, Kanaran. Imajine w, lapolis mete ta mete pye yo atè vrèman. e ta genyen lamarin ki pran kontwòl lanmè a, e nou ta genyen dwòn, nou ta genyen kòmsi tout sa nou gen bezwen pou n mennen yon bon operasyon. Ou panse yo pap pran Izo? M sure ke nou sot tande sniper Sniper sou premye video m te poste sou chanèl lan. A pati de la, m panse ke nou gon ide mes chers amis koman mank de volonte swadizan otorite nou yo vreman elve pou yo fini avek koze gang nan peyi an. Paske yo gen enterè yo nan sa kap fèt lan. Sa vle di se pèp lan Avèk yon gwoup polisye ki vrèman konsyan de sitiyasyon an pou yo pa nan pran lòd nan men moun sa yo e sa yo gen pou yo fè an pou yo fè l pou yo sove peyi an. Sè sur. M ap kite dosye chèf gang Izo a men chèr zami pou m fè yon piwèt tan nan departeman Artibonite lan mare kè nou paske gen yon videyo m pral fè nou gade la fòk nou gen kè pou nou gade l. Selon enfòmasyon ki vini jwenn mwen men chèr zami, Ebyen genyen plizyè moun gwo koure nan departeman Artibonite yo kidnape. Genyen enfòmasyon ki vin jwenn mwen se Lyankou, genyen enfòmasyon ki fè konnen se lòt zòn men se anndan departeman Artibonite lan lesansyèl. Sa m vle fè w konprann, gras swa randi a Dye moun sa yo majorite ladan yo sove. Jèn gason sa m pral fè w gade la li te pami moun ki sove yo. Gade ansanm avèk mwen kòman nèg yo boule gonm balèn yo boule jenòm nan. M ap eseye flou l, li bay eksplikasyon. Mare kè w pou w wè a ki nivo nèg sa yo mechan e gen yon gwoup de moun k ap defann yo, k ap pran defans yo nan moman an. Akoz de mouvman Bwa Kale a. M ap tande ansyen depite Arnel Belizaire bon, Arnel Belizaire m pa kwè ke gon moun ki te ka espere yon lòt diskou de li menm paske bon Arnel Belizaire bon m panse ke mwen menm m pa etone m lè m tande Arnel Belizaire k ap pale de mouvman Bwa Kale a ke l konsidere kòm yon mouvman vagabondaj. Son bagay vagabon kap fèt vagabondaj nèt kap fèt. Pa konnen si w te espere yon lòt bagay de Arnel Belizaire men mwen menm m pa kwè Arnel Belizaire gon lòt bagay li tap di paske li konsidere gang yo kòm dè zoprime mal oryante dè viktim de sosyete an e li konsidere yo kòm frè l. Pa kwè yon moun kap touye frèw pou ou menm pou ta kanpe pou ta di wi touye frèm nan. Sè sur ke Anel Belizaire pa tap kapab gen yon lòt diskou. Bon ann kite dosye moun sa yo paske m wè gen radyo kap ba yo blablablablabla nan tèt moun nan yon pakèt moun ki pa itil peyi a anyen. Ann gade videyo sa pou n kapab konprann.

Renmen pa mare wi sitwayèn nan gade. Ok baton m nan. Ok ok mesye m gen yon nèg kap talanti li bon la men m bèt mwen m pako al wèl si yo sove yo kenbe yo djòb pa yo. Nèg chita ap mete bagay nan pla men w wi. Kounya baz yap baw pou.

Ou pa gen sou ou pa gen, sa pa di. Tale mwen pale. Mwen juje, mwen juje. Mwen juje mwen pale. Mwen juje mwen komande. Ti men pa bal mwen. Sa liye. Sa liye. Sa liye. Bambo. Ave di, le te, le gaj a te sou teren. Pa bo an dan. Yo te retire, yo te fè goumen, yo te retire. Yo te avè, yo te avè retire. Yon a djèl te vin leve met moun ki te retire sa gaj la. Di pot, di bat pale a met li. Yon a yo vin retire, yon a retire goumen an met ki piye. Kout bay a tire, kout.

M rele Jerry Thierry Galifi.
Departeman Artibonite lan men chèr zami nan dènye jou yo la vrèman vrèman ajite surtou zòn Lyankou nan lokalite Chandèl paske zòn sa yo genyen yon popilasyon an plizyè manb anndan popilasyon an ki mete tèt yo ansanm pou yo fè rezistans ak bandi yo. Ebyen nèg savyen yo mes chers amis anvayi moun yo, yo touye plizyè moun, rele lapolis, rele swadizan otorite yo, yo jis kite bandi yo ap kontinye fè masak sou moun yo. Ann tande kisa k gen nan Lyankou non. Se vrèman enpòtan.
Ann al nan Lyankou non. Roderson Elias koman nou ye Roro sa kap pase Lyankou yo dim ke nèg Savien yo pa ba nou souf menm koman sa ye ba nou bay peyi a nouvèl lan paske ta sanble ke pèp la kontinye ap viktim anba bandi yo men sa pa di lapolis anyen ann pale koman nou ye.
TT bonswa, bonswa tout oditè ti koze ak TT. Salye oditè ki toujou konekte sou majorite radyo k ap releye emisyon sa a. Yon emisyon chak fwa m la m ap toujou di youn nan pi gwo emisyon peyi a ka gen jodi a. Menm jan gen de lòt emisyon gen yon pakèt chapo ba n met devan yo. Ti koze ak se te de radyo ke n ta di se de radyo tradisyonèl men gen de jounalis ki ap fè de travay nòb fòk nou met chapo devan yo. Dènèg tankou Morvan jodi a. Jan peyi a prale la a, si gen kèk moun ki kanpe toujou, se te m wete chapo m sale kouraj ou fanmi. Monchè mèsi frèm, mèsi, mèsi enfiniman, mèsi pou se peti mo dankourajman an ale Roberson, sak pase Roro, di nou kòman li ankou leve, kòman sa ye yè rive jodi an, kòman sitiyasyon an prezante sou depatman latibonit la anba, kòman sa ye?
Se te depi mouvman bwa kale a li lanse nan tout peyi a. Si yon nèg konprann li byen, son an l mal sonnen, men Bwa Kale se mouvman pèp la lanse sou tout etandi teritwa nasyonal la prèske yon semèn edmi, men malerezman k pa t ko janm ka rive nan Lyankou, k pa t ko janm ka rive nan Latibonit. E rive l rive, se yon gwoup moun nan nan pwent Wo Atibonit, an n ta di lè w ap soti nan Wo Atibonit ki ap nan pwent sou kote nò Ba Atibonit lan pou vini. sou kote ès Wou Atibonit la, kidonk k ap kòmanse nan zòn Kafoupèy pou monte jiska Vèrèt, moun sa yo te deside pou yo bay Leta a, pou yo bay, padon, lapolis la yon son klòch pou di ann pran lari a, ann gade sa n ka fè, ann atake gang yo ki enpeche youn nan pi gwo mache ki gen nan tout depatman an, alò pou n pa di youn nan pi gwo mache ki gen nan tout peyi a, mache Ponsonde, ki pa janm ka fonksyone. Yon depatman ki preske tap fè manje pou tout peyi a jodi a tout jaden sanse rete atè tou tè dlo pa preske gen dlo pa gen anyen pa gen semans pa gen angrè pa gen anyen latibonit ankò ebyen pèp lan te deside pou yo pran lari premye me ki sot pase la nan jou fèt agrikilti ak travay la dayè pa gen fèt travay an ayiti pase pa preske gen moun ki ap travay majorite moun ki ap fon ti degaje se nan chomaj degize ke yo ye m panse ou konn sa TT e tout oditè kap tande yo la konnen. But lari pran de kafou pèy pou rive de kafou pèy e Alo alo? Ou la ou la ann pale ann pale ou la. Yep de kafou pèy pou rive jiska e pwent vèrèt. n ap pale de la sikonskripsyon la sikonskripsyon Dèvèrèt-Lyankou ki gen 2 komin ladan l. Lè w soti sou pwent Kafoupè ki se yon tye ki bat sou Petite Rivière, e twa odifis sa yo, ni Lyankou ni Petite Rivière pa gen lapolis, pou w al ateri sou pwent Vèrèt ki resamman la yo bay lapolis, enben moun yo pran lari. pliske, an n ta di, 30 a 40 mil moun nan lari e sou gen yon pwent tèt moun ki prèske bat anndan vil Lyankou, yon lòt pwent bat sou Tchemoro, ebyen, bandi pran lari, premye me ki sot pase la a, yo touye 4 moun e gen 2 lòt blese. Sibitman, te gen 3 ki tou mouri. 3 blese, ebyen pami 3 blese yo vin gen yon lòt ki mouri. 2 jou pli ta, le 3 me, kidonk yè, bandi ak zam soti nan Palmis nan Savyen, bandi Ti Grif, Gran Grif ak bandi nan Palmis debake anndan Chandèl. Anndan Chandèl ki gen yon gwoup jèn gason, yon gwoup moun ki ap viv pezibleman, ki deside pou yo defann tèt yo chak fwa, zòn nan twouve l nan yon sitiyasyon difisil, nan yon sitiyasyon de sekirite, ebyen bandi sa vyen debake plis ke 300 nèg ki nan prèske 3 pwent k ap soti sou zòn anwo, zòn anba e nan mitan, yo debake anlè a, yo siprann majorite moun ki te nan fòs rezistans lan e se si yo rive touye 2 moun pandan atak la e gen yon lòt ki blese sibitman ki t al lopital yè oswa ki. bay dènye souf li. Jodi a, sitiyasyon zòn nan, m panse se iresponsablite de lapolis, de leta, des élus locaux e egalman des élus departementales. Jodi a, si n ka konprann, si n ka konprann, nou te oblije al kanpe nan yon sant de vòt pou n vote de nèg tankou Youri Latortue, de nèg tankou Gracia Delva, de nèg tankou Kalmira Cantave, de nèg tankou.

yo pat konn fò souvan gen de mwayen pou yo mete de zam etc nan men moun yo men yo te al fè alyans avèk de nèg ki lojikman gen de mwayen ki ap soti bokou pi wo ki de kandida ki adopte pa la boujwazi ayisyèn ki pa lòt ki de mèsenè jodi a ebyen yo mete zam nan men tout yon seri de jèn gason nan depatman an ebyen men sa l bay la a jodi a. Men sa l bay nan depatman an jodi a TT. Men sa l bay nan Ponsonde, 4 moun, yon fanmi pèdi yon pakèt moun, plizyè moun blese. Men sa l bay nan Lyankou, plizyè moun mouri sou chandèl. Yon gwoup jenn gason ki devwe pou bay tèt yo sekirite, ki devwe pou di malgre yon spageti ki t ap vann 3 dola, l t ap vann 2 pou 3 dola k vin monte 30 dola, y ap manje kanmenm pou yo sekirize tèt yo. Men malerezman. 2 bandi sal nan depatman a sapat tou siray debakon bon maten yo touye plizyè manb nan popilasyon an e anpil moun abou de souf yo anpil moun paka kenbe ankò anpil moun ap deloje kite lyankou anpil moun te deja deloje kite ti rivyè anpil moun sou de chapèl sou vèrèt sou chandèl jodia paka dòmi paka manje paka viv nou rive anfas yon sitiyasyon fòk omwen Godson Jeune ki se Direktè Depatmantal de Lapolis Nasyonal pou l di kisa l ap fè nan Latibonit. Nou rive nan yon faz pou n di Elbe kisa l vle fè ak peyi a? Eske jodi a, eske jodi a peyi a l vann avèk yon gwoup nèg ki di yo achte l lajan kontan? Oubyen, ap gen de desizyon Leta k pral gen pou pran pou chanje sa. Men n pa wè twòp espwa nan Latibonit CP. Malerezman, se triste reyalite. Enben Roro, mèsi. Kenbe la, anpil pridans. Ou konnen lari a pyeje. M swete vrèman ke lapolis, lè responsab, lapopilasyon ayisyèn yo konprann reyalite an e si yo pa aranje yo pou sòti tèt yo, yo k ap wè l, se yo k ap viktim. Nou pa ka al pote boure sou bandi, paske si nou pa gen anyen nan men nou, men m panse si la polis dakò akonpanye pèp la, se si ke gen bagay ki ka fèt. Wi.
Se te avan m ale, avan m ale lese m di w, pa sonje si dènye fwa m te pale avè w pou m di w, Latibonit se dezyèm depateman ki gen plis moun sou latè. M ap raple w pa gen 200 polisye Latibonit nan minit m ap pale avè w la la. Nan tout depatman an, nan 17 komin di depatman, pa gen 200 polisye. E jodi a, menm Gonayiv ki se chèf lye depatman an, pa gen 30 polisye pou yon nèg vin ak chif pou l montre m. Menm Senmak. ki omwen awondisman kote m ap viv lan, jodi a, pa gen 25 polisye. Jodi a, e, chèf ki nan tèt Senmak la deplase polisye yo nan Senmak pou l met pòs an de tou prè Lyangou, tou prè Ptit Rivyè, tou prè Rèrèt. Ebyen, sou 19 ki te anba a, sou Senmak, se 5 ki reponn prezan. Jodi a, fò n di tèt nou, Leta an swa pa gen okenn preparasyon ke yo fè pou peyi a chanje. Nou pa ka ap viv nan yon depateman ki gen plis ke 3 milyon, 3, 3 pwen 2 milyon moun! yon depatman ki pli laj an tèm de sipèfisi, yon depatman ki bay tout peyi a manje tete. Enben jodi a, Leta ayisyen dakò sa a, Leta ayisyen mennen nou la a kote nou ye a patizan. Yow! Se triste. Le peuple. Enben, mèsi Roro, kenbe la, anpil pridans, anpil kouraj. Kenbe la frè.